Ayiti fè bagay bon vye men son bagay ki san se enposib.
Bon mwen map annik di ou poze yon bèl kesyon ok ou poze yon bagay ki ki byen detèminan m pa konnen kòman gouvènman ameriken an pral pral detèmine sa. M pa konnen èske se yon bout papye l pral di nou pou n al pran nan men DGI oubyen nan yon pakè ki di a moun sa se moun se yon moun ki mache sou dlo moun sa ye, moun sa pa gen okenn pwoblèm. Oubyen tou m pa konnen èske li gen yon lis yon seri de non moun, ok, ameriken gen dwa gen yon seri de non moun. ki fè pati gang, ki fè pati yon seri de bagay louch an Ayiti, nesesèman ke yo pa pral kite yo rantre. Men an jeneral, m poko konnen, pou m reponn nou kesyon an, pou m reponn, ou poze yon bèl kesyon, men m poko konnen kòman yo pral, kòman yo pral fè envestigasyon sa, kòman yo pral, kòman yo pral detèmine. Men isi m konnen, pou moun ki isi a, k ap bat pou sponsorize lòt moun an Ayiti a, M konnen yo menm pou moun isi a y ap fè yon envestigasyon sou. Wi, klèman, wi, wi. Bon, anpil moun ap di sètifika de bòn vi e mès, m pa ka di se sa ameriken pral itilize. Yo si konnen Ayiti tèt anba. Yo si tèlman konnen nou louch nan sistèm nou yo, nan bagay nou fè yo. M pa konnen eske yo pral. An kounye a la, ou konnen, daprè nou menm, Nou pa, si, si Babekyou bezwen yon sètifika de bòn vi e mèurs, ou konnen pap jwenn li? Lap jwenn li tou swit. E lap jwenn li an bòn eta, janl vle l la. Janl vle l la lap jwenn li. E pa jan li ye a non lap jwenn li janl vle l la. Sorry sa fèm di nou m pa konnen si si ameriken ap jis baze li lap jis itilize yon bout papye ke ayiti bay m pa konnen sa yo pwal fè ok so li li se yo kap gen yon materyèl espesyalman ak anpwent ou pou yo idantifye w avan w rantre nan peyi a oubyen oubyen avan w pran avyon Yon bagay kèlkonk. Yeah, so pou m reponn nou li li vrèman konplike. M pa ka m pa ka di nou m kon m gen repons lan ok.
Ok past. Mèsi. Ok sèm. Men mè mèsi anpil dèske ou fè ra rantre sa paske sa w di a li enpòtan anpil pou nou koumanse ap panse avèk sa. Wi dakò mèsi pas. Ok mèsi an nou pran kounyea Yveline.
Bonswa bonswa bonswa pas bonswa tout moun. Se nou 3 ki la wi genyen baby genyen bgy genyen reginal avèk mwen.
Bon bueno bon pas komanw ye m felisitew pou travay wap fè an nan kominote nou an E mwen pa rele pou mwen mande si pandan ke mwen kote m ye an yo ka fè aplikasyon pou mwen whatever men mwen jis bezwen konnen mwen menm ki deja nan wout pou m deplase eske m pa toujou kontinye deplase.
Misye moun chili. Mwen menm daprè sa. Mwen pa deside rete ankò paske isi pou afè papye li vrèman konplike but m gen 3 zan 3 zan depi ke mwen ap tann yon papye m pa janm jwenn oken repons yo voye m ekri yon syak se li ki bay repons pou etranje li pi rapid, li reponn mwen y ap analize anojou. Sa gentan gen prèske si mwa depi ke li reponn li di ke l ap analize tramite. Yon tramite ki anndan yon etranje li depi twazan. But la m pap baw manti m pa bezwen l ankò m pap menm ret tann li yo ban mwen l m prale yo pa ban mwen l m prale sa vle di gen yon moun ozetazini pa gen moun mwen konnen bagay la l pa fasil li pap janm fasil jan Biden mete l lan li pap fasil paske se pa tout moun menm lè yo ozetazini ki gen yon fon vrèman ki pou kapab ede yon fanmi whatever la pral gen yon yon duel nan mitan fanmi fanmi zanmi zanmi yon moun pral chwazi pral di m pral rele fanmi m pou m di dit pou m di dat yo pap yo di yo pa kapab yo pral di aske fanmi an se vle l pa vle bon mwen menm m pap ba w manti m chaje fanmi m pap di m pral rele pèsòn mwen se wout la m ap pran se m jis bezwen konnen èske pou m kontinye pran wout lan oubyen pou m Wa banm yon konsey ou. Yeah men banm diw, banm diw mpaka diw pran wout la paske mdeja konnen sa neg yo di. E komsi mdiw ale rantre w nan bouch lion an. Vwala ke mkonnen lion an pral manje w. Biden deja di depi nou pran wout la nou antre ilegalman, ilegalman li di lap li di lap e lap ba nou pwoblèm so nan sans m vle di w se ke eske w gentan gen gentan mete aplikasyon an aplikasyon ke yo di a ka bagay yo rele CBP one lan eske yo gentan mete eske w gentan mete l sou telefòn ou a.
Non mwen pako fè sa. Sa se premye bagay m ta konseye nou tout 1400 moun ki la ki nan sitiyasyon sa yo ke nou dwe wè menm mwen menm m mete li sou telefòn mwen Reginald gentan mete l sou telefòn li an wè li la sou cbp one wè ou t dwe mete l sou telefòn ou hein. M pa wè l byen non. Non non non. Se yon m pral tape l sou play store. August ok. Yeah yeah nan play store pou ale lè fini ou make CBPONE se li menm se li menm ke yo di pou nou itilize ok so yo di pou nou itilize yo pou nou itilize li m vle di w donk kounya la An nou mache selon jan yo di a. An nou mache selon jan yo di a paske. Se BPONE? Yes.
Se sa?
Yes.
Enhen. Se BPONE. Ok. Nou tout dwe fè li. Nou tout dwe kòmanse kreye yon kont pou nou menm. Kreye yon kont pou li sou telefòn nou. Kounye a la a. Kounye a la a. Mwen menm, mwen menm m pap fè tèt nou cho non, m pap fè nou kè kè nou kase men bagay sa se bon se yon bagay ki m konnen nou pè bon m pap menm pale de sa men si m te ka di yon bagay pa bat pou nou fè pa bat pou nou bay manti ladan li paske Paske yap wè kote nou ye yo ok yap yo kapab yo kapab moute pou yo wè nan ki nan ki zòn nou ye pandan nap fè demand lan ok ok Yveline sa vle di mwen ki tap fè demand lan pou kont mwen
Se sa yo di, se sa yo di lè li poko, li poko, li poko anvi kounye a la, yo gen pou yo ouvè li. An, lè yo ouvè li, nou menm, men, premye bagay nou dwe fè kounye a la, se ranpli fòm nan. Ranpli, ranpli pou nou gen aksè avèk CBP One nan. Ok, pou nou gen aksè avèk li, lè yo ouvè li, pou nou ka pran randevou a, nou pran randevou a. Kwè nan ka pa w la, Ou menm ki di, kèlkeswa mwayen an, w a pral koumanse pran wout la, men, si w gentan gen randevou ou, lè w pran wout la, ou p ap parèt kòm yon moun ki vyole lwa yo, ki, I mean, ki vyole prensip ke Biden di nou, nou pa dwe vyole a, paske li di si w vyole li, l ap tou, l ap tou elimine nou kòm moun ki pa elijib. Ok, papa. Ok, sè m. Kenbe fèm. Mèsi, mèsi pou enfòmasyon an, pastè. Ok. Bye. Ok junior estime junior estime.
Bonswa pastè. Bonswa frèm. Yè kesyon m ta renmen poze si m te gen yon tonton m ki tap viv isi men li gen prè de 15 an pral nan 16 an depi yo te depòte l pa imigrasyon paske l te pèdi yon randevou kòt konsa yo te depòte l Men, lè yo te depòte l la, li di m, yo te di l li gen pou l fè dizan deyò Etazini pou l pa antre Etazini. Men kounye a li gen sèzan. Èske aplikasyon sa a, m ap kapab fil li pou li?
Bon, kounye a, jeneralman m ta di wi pase si w di l gen kenz sèzan. Men, lòt bagay, Papye yo te ba li a ou pa gen aksè a papye a?
Yes li sil gen l nan menl ayiti. Paske li te di li pa janm jete papye. Fèl voye papye a gade konbyen tan yo te di li. Si e di si e dizan yo te di li epitou gen de moun I mean fòk ou gade ki enfòmasyon ki sou papye depòtasyon kel genyen an ok. Ok
Aprè m ka m gen chans m poze yon dezyèm kesyon ankò pastè? Ou mèt poze l byen vit.
Wi, dezyèm kesyon m ap poze pastè, èske yon moun ki gen tps ki legal, ki gen tps prè de 2, 3 zan, 4 an, èske li elijib pou l fil aplikasyon sa pou yon moun Ayiti? Yeah li elijib kounya mpa konn sil kalifye elijib sa vle di ke li se youn nan moun tps yo kalifikasyon an eske gen lajan eskel ka pwouve ke li te gen li gen lajan etc etc. Ok mèsi anpil pase m konnen gen anpil moun ki bezwen lign lan m paka kenbe plis mèsi bokou. Mèsi Junior ok.
Dakò bye bye.
Ok ankò moun ki mande eske moun ki ayiti kapab itilize CBP one nan wi kèlkeswa kote ou ye nan lemond ou ka itilize son aplikasyon li ye sou telefòn ou ka itilizel ok kounya m pa konnen kòman sa nou pral itilizel pou nou fè. A ki lòt kesyon lòt ba la. Kindy.
Bonswa pastè bonswa tout moun ki sou panèl la. Bonswa.
Kòman nou ye. Nou trè byen. Mwen ok mwen menm kesyon pam nan m ta bezwen pou fè yon ti diferans pou nou paske nou konfime. CBP One nan, kiyès ki dwe ranpli l, avèk sipò moun ki Etazini ki ka bay yon moun ann Ayiti sipò? Èske moun ki ann Ayiti, ki Etazini an k ap bay sipò l lan, èske yon moun ann Ayiti dwe ranpli, èske l lye avèk CBP One nan pou moun ann Ayiti kapab ranpli l? tou. Bèl kesyon bèl kesyon so cbp one nan li esansyèlman pou moun ki an ayiti a oubyen moun ki ap bat pou li pran pran mande azil la ok so cbp one nan se aplikasyon an lè moun ki isi fin ranpli pou tout bagay pou lè ou vin lè ou vin elijib eksetera si se moun ki ayiti a Kounya fòk ou moute sou cbp one lan pou w ale di imigrasyon men wap rantre eksetera eksetera se konsa m wè se konsa m wè yo set up fòm lan ti chen ap fè bri ok
si m byen konprann si m byen konprann yon moun ki ap ranpli yon sipò yon moun kap sipòte yon moun an ayiti dwe ranpli cbp one lan Mentenan lèl finalize tout bagay ok, moun an Ayiti kel ranpli pou li a dwe genyenl tou pou konfime sa. Non, non. Euh non, an an.
Si wap sponsorize yon moun an Ayiti, wap wap pase premye etap ou se imigrasyon. Moun nan prale sou uscis lap fil fòm 134 A dabò. Ok se apati de fòm sa ke l pral bay tout validite li tout sa ke imigrasyon mande l ke l genyen osito ke imigrasyon li menm li apwouve w fòm an fèt si yo apwouve w fòm sa apati de kritè ke moun nan prezante mètnan kounya la moun isit lan ki ranpli aplikasyon pou ou an Li kab, li pral aksede avèk CBP One nan pou li kontinye pwosesis la. Sa nou te fè pou di pou l pran randevou pou pou l pran randevou pou pou deplase kite peyi an. Men n ap di yon randevou avèk rezèv, avèk rezèv paske CBP One nan li poko an mach. Ok li poko an mach, nou pa ka spekile kisa yo pral mande yo ladann. Ou pa ka di w ki konbyen etap li gen ladann etsetera. Men se li menm ki dezyèm e final etap ki gen nan aplikasyon pou sponsorizasyon.
Ok mèsi, alò moun ki an Ayiti a li menm li pa gen anyen ke l pral ranpli? Dezyèm kesyon. Si tout bagay mache pou li lè l pou l al vin rantre kounye a. Lè l pral rantre fòk li vin fòk li vin itilize l ankò. Ok.
Pou yon timoun bon m twouve sa yon ti jan ridikil men m oblije di l kanmenm pou yon timoun yo ta ranpli pou li alò se paran l kanmenm k ap gen kontwol cbp hon nan pou li e lòt kesyon mwen ta renmen poze se konsènan montan ke moun nan dwe genyen an map pran yon ka konkrè mwen genyen yon onk mwen ki vle ranpli pou anviwon Pou 4 moun an Ayiti, pou yon famiy de 4 pèsòn, li, bon li di pou yon ane li antre anviwon 36 mil dola. Mwen oblije bay chif jis pou m ka, pou m kapab konprann. Èske, men èske avèk 36 mil dola li fè pa ane, li ka vrèman sipòte

nan fen mwa eske ki konsèy ou ka ban mwen eske m mèt rete ou byen m pa konnen kòman sa ap ye bon mwen m dapre sa men m prale legalman m prale legalman.
Regi wap di w bagay non ok mwen dapre sa mwen menm mwen wè nan tout sa yo di a nan tout nan tout fòmilè ou byen nan tout enfòmasyon ke yo pibliye a yo yo di ke yap yape Y ap sanksyone moun ki pase pa tè san ke yo pa pran randevou. Ok, pa egzanp, si ou menm, kèlkeswa kote ou ye a, depi aplikasyon an gen tan ouvè, depi ou gen tan pran randevou ou, li pa pwoblèm. Tout bagay y ap di la, se lè moun nan ap bat pou l rantre, San moun nan pa pran randevou a. Ok. Nan ka pa w la, espesifikman, si se pa avyon, si se pa avyon w ap pase, m pa, m pa wè nesesèman nan tout sa m li yo, nan tout sa m tande. Wi, e pa avyon. M pa wè, m pa wè yon pwoblèm. Wi, se pa avyon. M pa wè yon pwoblèm ladan l. Ok. Ok an nou pran kounye a an nou gade si gen kesyon sou Facebook avèk YouTube Facebook avèk YouTube an nou gade si gen kesyon anvan m pran lòt moun yo Lamerik Seza li ekri Ozetazini bay papye Son kòmantè ke l fè Pou moun ta poze yon kesyon ki gen rapò a sa n bezwen tande a Apre sa wè m pale sèlman.
Ok pa bliye lè nou moute fò nou fèmen mikwo nou yo mezanmi Ahh ok pa gen kesyon vrèman vre sou Facebook e YouTube pa gen kesyon non plis ok kounyea la Eske Baby ou byen Reginald nou gon baay nou vle ajoute.
Nap pale de ok so baay la telman se li map try poum li. Tout bagay aplikasyon sa tout bagay ou te voye pou mwen yè a ou avan yè a map tann li yo ankò poum ka chache kèk repons pou kesyon sa yo men
ok so nou poko nan ou pa gen okenn bagay wap di bidjey oubyen ou pa gen. Ahh ou mikro w fèmen bidye.
Ok m te panse mikro m te ouvri oh ok so se menm kesyon yo moun yo ap mande nan chat la so map kontwole kesyon nan chat yo but gen de moun yo pa menm mande kesyon menm ok Regi ou ka mete kontak ou ankò silvouplè.
Ok nou pral. Merci.
Ok Mike.
Bonswa bonswa pastè kòman nou ye. Nou trè byen ou menm.
Map soufri anpil mwen pasem byen kontan trè byen gras a Dye kesyonm nan mwen gen anpil moun ki pozel nan chat la e mwen tou lap fèm byen paske se chili map viv pou gen papye chili se anpil pwoblèm Kounya la m ta renmen konnen paske mwen m te fin pran pou m pran wout la men m fon ti bak m kanpe sèk nan mitan m pa konn si pou m fè agòch si pou m fè adwat. Lè kòmsi yon moun te pran wout la an fanmi, òganizasyon ou ka gen ou ka gen moun wi kòmsi ou pa gen depi ou pa gen manman ou pa gen papa se yon bagay se nan lè Ou ale. Yon zanmi ka chwazi, yon kouzin, yon tonton ka chwazi ede w resevwa w lè w te enskri nan òganizasyon an. Men kounye a la, yon moun ki pa gen kòmsi moun pwòch, pwòch, pwòch, pwòch, kòmsi gen anpil moun ki pa gen moun sa yo. Yon tonton gen dwa pa vle fè sa. E moun sa yo kòman sa ka ye pou yo èske nou gen yon ide de sa kòman sa ap ye ou byen an kèlkòk èske a òganizasyon ap kontinye travay tou piti ou byen ap fèmen nèt silvouplè. Non sonw bèl kesyon w poze a mwen nou gade nou pa menm panse a bagay sa vre nan sans nan sans kounya kòman Biden pral fè li vre èske si lè nou rive pa egzanp Yon moun itilize aplikasyon cbp One nan, yo pran yon randevou pou y ale sou fwontyè la pou y al rankontre avèk ofisye imigrasyon an. Epitou, tout bagay mache byen kounye a. Kesyon an, èske kounye a yo pral mande w pou w gen yon moun Ozetazini pou w fè ladesant lakay li ki pral esponsorize w, eksetera, eksetera. Pou m reponn kesyon an, sè m, nou pa menm nan ni, nou poko menm nan pwen sa a la a menm. Nou poko menm nan pwen sa a. Men, sa nou konnen, nan anpil moun ki pase nan òganizasyon yo an jen avèk jiyè, gen ladan yo ki te rantre san ke yo pa t genyen nesesèman moun. Gen moun yo lage an desanm nan tou. yo lage yo yo jis lage yo nan yo ba yo yon adrès yo ba yo yon adrès yon refije ozetazini donk genyen yon fason ke gouvèman an li menm li kapab pral fè pou li pou li jere sitiyasyon sa a ke w poze a ki trè enpòtan vre. Enben ok mèsi men moun sa yo tou yo pa bezwen pè itilize app la e. Paske nou pa janm konnen.
Nan ka pa w la pa egzanp, nan ka pa w la ou dwe itilize app la. Paske w Chili toujou. Pou moun ki Chili yo, pou moun ki Brezil yo, pou moun ki poko rantre Meksik, ki poko rantre Panama, nou dwe itilize app la. Paske se sa yo eksplike m. Apre di yo ankò. E m pap pa manke di l. M ap kontinye di li. Paske m pa vle nou echwe. Si nou rantre, si nou travèse yon fontyè kounye a la e nou pa itilize app la, y ap elimine nou. Ok. M di sa ankò, m ap redi l ankò. M gen enpresyon m ap di l sa pandan 3 a 4 fwa anvan nou kite la aswè. Ok. Nou, kounye a Prince, kòman ou rele? Marie Michelle.
Michelle oubyen Michel? Marie Michelle. M ok.
Marie Michelle bon m di w eske w gentan gen app la sou telefòn ou? Wi m ap swiv lontan m gentan enstale l. Ok lè fini ou gen bat pou w gentan mete kont lan tout bagay apre w fin enstale li fè kont ou kounye a ey pase ma m fèk aprann la lòt la lòt pou moun kap bat pou esponsorize moun an Ayiti a yè yèswa l pat la maten an Reji gentan dim yo ouvel. So sa vle di ke petèt Biden ap fèl byen vit la. Ann gade men pare nou. Nou dwe pare nou. Mete aplikasyon yo pare sou telefòn nou. Ok mèsi.
Ok sèm.
Ok. Kounya an nou pran Loven. Lòlvin. Lòlvino. Ok love you nou. E bonswa pasteur. Yeah.
Bonswa pasteur.
Ou sonje sa fè dezyèm fwa m patisipe nan live ou. Yeah yeah yeah. Ya e map salye w, map toujou salye w pou gwo efò e map salye Queen Baby e Mister Regi e se gwo travay nap fè m felisite nou m renmen travay la. E depi chili m rele nou. Men sonje m te di w nan live ou an pas e on fwa ke e n ap prepare pou n te rantre. Men malerezman e movèz nouvèl fè ke e e nou nou fon ti kanpe sou sa se te pou mwa de fevriye. Men m kapab di w m telechaje. aplikasyon an m telechaje alò e cbp one cbp one nan men m gentan kreye kont mwen sou li e m gen alò m ta pral pote yon presizyon pou jenòm chili ki te rele talè an ki te di konsa ke eske se yon lòt imèl pou l kreye a depi l te sonje imèl li te kreye deja li rantre l lap ka itilizel nan menm CBP One nan, se pa kel pral bezwen al refè yon lòt email avèk lòt contraseña oubyen lòt kòd, sa kel gen poul fè sèlman lap rantre email la paske kòd li pral itilize a se pou aplikasyon an se pa pou email la ankò se kòd la ki pou aplikasyon ya se pou aplikasyon an ya kounya mwen menm pi gwo pwoblèm mwen gen m fini Sa ki genyen nan aplikasyon an oubyen nan app la jan yo di l la oubyen nan CBP One nan, lè mwen menm mwen fin kreye email mwen anndan l, m fin mete email mwen, m kreye kòd mwen an, lè m rantre yo mande m yon pakèt lòt bagay ankò pou m finalize l, yo mande m bay sekirite, m pral eseye mete l pastè e m pral, m pa li anglè twò twò byen men m pral eseye fè yon ti li rapid Petèt wa gen yon ide de sa yo mande, rès bagay yo mande a. Pou wè eske tan sa la map rantre, map rantre kòd mwen ladanl, epi m pral li pou ou, eseye li. Alò, piga moun yo ri mwen, pase mwen m pa pale anglè, se paske lè m te Ayiti, yo te ban nou yon ti kou ki fè ke nou ka.

Pase yè swa la ba la tap bat pou mande m pou m gen yon lòt telefòn. Ban m di w men sa, men sa k pase. Samuel tap di w yè swa, men sa k pase. E lè premye ou ka, ou ka, ou ka chanje, ou ka te pase telefòn lan de premye sèt an li an. Ok, m pa konnen si se sou usa. Usa jobs ak job ou te ou te konesè nan peyi m website bon. Anpalan de mwen menm ay. Eh anpalan de ou menm. Kòm mwen te di ou se GSD ki responsab sekirite pou pou pou montan pou pou pou pou pou website sou sa l fè. Si w te gon premye telefòn an n di ane pase lè w te premye kreye website lan epi premye anglè w wè e e Kolèg lan t ap li an, li di w pou w chache yon lòt mwayen de sekirite an, sa vle di l mande w si w ap itilize anprent ou oubyen si w ap itilize vizaj ou pou yon dezyèm mwayen de sekirite. Paske premye mwayen sekirite a se modpas lan ke w mete. Dezyèm mwayen sekirite a mande w èske w ap itilize vizaj ou oubyen fingerprint ou. Mentnan sou premye telefòn ke w te fè l premye fwa, m pa konn si se ane pase oubyen 10 an de sla, telefòn sa se sou. Ehe si se sou li ke w tap itilize l yèswa li tap kite w monte avèk finger print ou ou byen san pwoblèm paske l rekonèt telefòn nan men le fèt ke w vin ap itilize yon lòt telefòn kounye a l mande w pou w mete yon security key yon bagay ke w pap menm sonje menm paske mwen menm premye security key m te genyen yon bagay ki gen nenpòt 7 a 8 an m pa sonje l ou konprann kounye a sa w pral vin fè se sa k fè nan ka sa l ap mande w pou w Cancel, Alò pou, kòman di, pou pou dezaktive kont lan, si w pa gen menm telefòn sa a, si w pa ka sonje security key an, pou w dezaktive kont lan pou w tann 24 a 48 èd tan pou w reaktive l pou l ta sou telefòn sa a ke w ap itilize a la. Mwen menm bon m di w, yes.
Mwen menm, Sa se ka bon.
m te. Pou moun ki pral, moun ki sou live yo kounya ki pral bezwen fè l lan, Fòk nou asire nou ke lè n ap fè li, non sèlman l ap mande nou mo de pas lan, l ap mande nou pou nou itilize yon dezyèm, yon dezyèm nivo de sekirite, swa w ap mete an pant ou, oubyen w ap gade l avèk zye w, ou konprann, si telefòn ou gen kamera, sa pral dezyèm nivo de sekirite a. Asire w ke w ap toujou gen telefòn sa a nan men w, paske pwochènman w ap, chak tan w ap monte sou li, w ap bezwen telefòn sa a. Ok, so, lè w vin an, lè w vin an.
Wi, wi. So, mwen menm, bon m di nou, mwen menm m te itilize app sa a, dènye fwa m te itilize li se te an oktòb paske m t ap itilize l pou m gade sitiyasyon venezyelyen yo, ok. So, kounye a, m te itilize l nan yon lòt iPhone ke m te genyen e lè m ap bat pou mwen itilize l yèswa, li te vin ban m pwoblèm sa a. Sa m fè. Mwen jis al fè yon lòt kont. M al fè yon lòt kont. Mwen itilize yon lòt kont. Yon lòt email. M wè l te vin mache pou mwen. So, sa w panse Regi, si moun nan ta itilize, fè yon lòt email?
Non, se sa l ye. Men pou moun sa yo kounye a konnen ke moun sa yo se premye fwa yo pral adapte nan sistèm nan. Yo p ap gen pwoblèm sa. Men misye gen pwoblèm sa? Non.

Wi, se premye fwa m ap itilize l. Sa vle di, yo ban mwen plizyè opsyon ke m ka chwazi ankò. Lòt opsyon yo mande pou m ka chwazi se Authentication Application, Download or Use Authentication App.

Lap mande w pou security kisa sa vle di nimewo sa ki yo pral jenere ba ou an ekri li an kapital tout kòman capital letter an lèt majiskil yo yap ba ou on seri de nimewo ekri yo sere yon kote paske pwochèn fwa lè yap mande w pou moute sou sistèm nan wap bezwen yo ok men kontinye avèk sa. Sa a si se an, si w ap itilize anprent ou, si w deja gen anprent ou sèten sou telefòn nan, w ka itilize l, tout jan de bagay sa yo. Ya, lè m chwazi, lè m chwazi youn, lè m chwazi youn yo di m kontinye. Lè m kontinye yo ban m yon, yo ban m yon, yon bagay kote ke m ka skane l. Tankou m pa konn kòman yo rele bagay sa tankou lè w wè m bliye kòman swa kòd lan lè wap enstale yon whatsapp sou yon òdinatè epi pou skane l yo voye sa ban mwen pou m skane pou m ka kontinye pou m ka fin mete pou m ka fin setup aplikasyon an
Wè sa nap di la mwen menm pou m onèt avèk ou m pa menm ka gide w menm Sa vle di, banm di w yon bagay, sa vle di men sa nap fè paske ou wè sa nap fè la non sèlman lap pran tout live lan e pita pita oubyen demen si yo vle m ka gen nenpòt 100 kesyon sou menm sa nap fè a la men sa nap fè mwen ap fè yon mwen pral kreye yon lòt yon lòt kont spesyalman pou sa menm mwen pral kreye yon lòt kont de fason pou m ka rekòmanse a zewo. ok pou m ka rekomanse a zero map fè yon video screen map fè yon video de kijan pou nou setup sou sistèm CBP one nan pou tout moun ki ekri oubyen tout moun ki ap patisipe sou live lan m pa konnen menm lè m pa ta sou yon live e pastè Jacob ap gen Baby Tjay ap gen li yon moun ap bezwen li ap kapab pataje l ba nou paske non sèlman lap pran anpil tan nan sa nap fè a la. e pral gen 50 mil kesyon sou li ankò pita ok. Yè sa ankò se pou nou reyalize ke gen pwoblèm pase menm avèk app sa e se sak fè nou di tout moun an nou bat pou nou gade pou nou sèt up pito tout pwoblèm yo se kounyè a nou fè fas avèk pwoblèm yo pou lè pou Pou lè bagay la vin ouvè tout bon vre pou nou pare pou nou itilize li, pou se pa lè sa nap bay tèt nou pwoblèm ok.
Yeah ok.
Ok bon nou pran lòt 2 moun.
Yeah pasteur mèsi. Ok mèsi frèm. Ok an nou pran kounyea. Smyrna Smyrna.
Bondye beniw pastè Jacob. Bondye beni w tou sè mwen. Fok ou pale pi fò wi.
Koman nou ye. Pastè mwen antre nan live la. Nou trè byen m pa konn si lòt moun yo ap ka tande w non men mwen m tande w tou piti.
M t antre nan live la ta paske m te deyò men m gen 3 kesyon m pa konn si w te gentan reponn yo deja. Ok. Premye kesyon pam eske si yon moun pa gen moun m te jwenn yon dam ki t ap poze l men pam nan ti jan diferan yon ti kal de pal la tankou si yon moun pa gen moun ozetazini pou resevwa w.